Salut tout moun, nan video jodi a nou vin prezante ou 10 moun E moun sa yo enskri nan liv Guinness Dèyè kò a kòm moun ki gen yon pi gran pati nan kò yo e pi long Avan nou kòmanse videyo a, pa bliye abòne ak chanèl la pou ka resevwa tout videyo nou yo. Mwen konsidere ou gad videyo a jiska lafen paske nimewo 10 la vrèman etonan. Nimewo 1. Fanm sa a gen yon menton ki vrèman gran e ki okipe tout pati nan figi l. An reyalite, fi sa fè yon maladi ki rele cheribids. Se kòmsi se yon kis ki anndan menton l. E li viv san pwoblèm avèk vizaj li. Li ekri osi plizyè liv motivasyon ki pou ankouraje moun k ap soufri ki gen menm maladi avè l. Nimewo 2, Yon timoun ki fèt an Chin fèt ak 8 zòtèy, 6 dwèt. Bebe Chinwaz sa fèt avèk yon anomali konjenital e li arive pran maladi sa bò kot manman l. Manman l posede 6 dwèt nan chak men li. Nimewo 3, Fanm sa ke w ap gade nan videyo a, senti li mezire 152 santimèt. e li gen 38 santimèt anplis ke Nicki Minaj. E daprè sa ke li di, li di se yon kò natirèl li genyen, e li vin devni yon star nan peyi Afrik la, e li se yon moun selèb akoz li marye ak yon rapè ki pi piti nan mond lan, e rapè sa rele Grand P. Nimewo 4. Fi sa, san okenn dout, se youn nan fi ki pi etonan nan mond lan. Poukisa? Paske li fèt ak yon zòtèy ki pi long nan mond lan, anplis, Zòtèy li yo sanble ak yon men, e zòtèy li mezire 5.5 santimèt de longè. Sa k pral plis etone w, se paske li kapab sere zòtèy li yo ansanm. Nimewo 5, Mesye sa a se yon mesye ki gen pi gwo manch nan mond lan. E jan ke nou kapab wè l la, se youn nan manch ki pi long osi. Mesye sa a tèlman pran operasyon dagrandisman jenital, manch li a rive mezire 48 santimèt. E manch misye pa long sèlman, li peze anviwon 1 kilo 2, ki menm fè l difisil pou l mache. Elifa dispoze l pou yo fè yon rediksyon nan tay la pou li. Eli espere pou l antre nan liv Guinness de rekò a. Antouka, chak moun gen yon objektif. Nimewo 6, Gade jan dam sa pran plezi l pou l grandi bouch li. Tout lide l se pou l kreye pi gwo bouch nan mond lan ki egziste tout bon. Fi sa wap gade la gen 23 zan, li fè plizyè operasyon pou l kapab agrandi bouch li, e li fè sa plis pase 20 fwa. Chak enjeksyon yo koute l 3 mil ewo, ki pwobableman egal ak 4 mil konbyen dola ameriken. A tout sa, li bezwen ogmante nan bouch li plis, daprè li, pou l ka sanble ak yon bebe, e li pran sèlman 2 zan pou bouch li vin nan gwosè sa. Nimewo 7, Fi sa w ap gade la, se yon fi ki gen pi long lang nan mond lan. E sot nan dan l rive nan lang li, li mezire 8 pwen 5 santimèt. Men sòti depi nan rasin nan, li mezire 14 santimèt. Li kapab manje yon gayout san kiyè. E si wap gade nan video a, ou ka wè kijan l mare yon ne avèk bouch li. Anplis, gras avèk long lang li an, li vin devni yon pèsonalite piblik sou entènèt la, avèk de milyon de vyou sou TikTok. Nimewo 8. Fi sa se yon pwofesè piyano ki rele Alegra Cool, e li deside chanje aparans tèt li pou tout bon. e li fè 3 operasyon pou l ka agrandi l anplis, ak yon montan total ki koute plis pase 60 milyon ewo, ki evalye a 70 mil dola ameriken. Kounye a, sen li mezire 130 santimèt, e li peze 18 kilo. Gras a laj pwatrin sa a li genyen an, li kòmanse ap travay kòm mannken, e li resevwa 90 mil dola ameriken pa ane. E li se yon moun ki popilè osi, li fè videyo piyano lè l ap jwe ki arive wè pa dè milyon de moun sou entènèt la. Nimewo 9, Mesye sa a rive antre nan liv Guinness dè rekò a kòm gason ki gen yon pi gwo cheve nan mond lan. E li gen yon pitit li ki gen yon long cheve osi. Li menm ak pitit li yo fè plizyè foto e yo pibliye yo sou Instagram nan e yo gen pase 2 milyon abòne. Nimewo 10, Fi sa w ap gade nan videyo a, se yon fi ki gen pi long janm nan mond lan. Janm li mezire 133 santimèt, e men bòt ki fè longè pye l. Tout gason ki kanpe bò kote fi sa parèt vrèman piti, e pye li mezire 31 santimèt de longè. Se poutèt sa li dwe mete bagay pye ki gen mezi 48. E li antre nan liv Guinness dè rekò a, kòm yon pi gran modèl nan mond lan. E li mezire 206 santimèt pou tout longè l. E li gen sèlman 2 santimèt anplis ke modèl maskilen an. Se la nou mete fen. Di nou nan kòmantè a ki moun ki vrèman etone ou. Long cheve a? Fanm long janb lan? Ale, di nou sa kounya nan kòmantè a. Pataje videyo a pou plis moun ka wè.